Hi guys It's Lady Ki tounen anko avèk yon lòt video pou nou Video jodia se yon vlog E ap gen pil vlog pandan semèn nan Ma fon vlog mas Nan moman la mwen nan Hotel Punta Cana Republik Dominikèn Ma fè 7 jou Epi 6 nwit Donk e mannequin m ye m ale e pou m defile donk se kòmsi e travay li ye sa vle di e kòmsi e tan m pap genyen but map fè tout mwayen posib mwen pou m fè kèk videyo pou m te ka fè vlogmas yo paske m te gentan gen pwojè a deja epi e kote m ye ap pèmèt mwen sa tou so e pou sa m fè videyo a mwen nou konnen deja ke se mannequin m ye. Mwen ap defile pou kèk mark epi gen kèk gwo mark tou kap vin rekrite jèn ki nan mankina takou ki es ki nan lis la. Nou gen Louis Vuitton, Gucci avèk Prada. Yo 3 sa yo but ka gen lòt moun epi an menm tan tou moun ki premye nan moun ki pi ki pi bon nan bay la ap gen 10000 dola oubyen yon machin si e machin nan l vle epi yap bay bous takou bous anglè. E bous inivèsitè. Ki sa ankò? Y ap bay anpil lòt bagay ankò. E nenpòt 10 prim yo ye. San konte meday y ap bay avèk e plak donè. Bòt, kòm mwen mannequin, m poko konn sa k ap tonbe e m kwè nan tèt mwen tou, bòt, pou m byen pale, m oblije di l konsa. Sa vle di, e pa kwè m pa kwè nan tèt mwen oubyen e pa konnen m pa konnen ke m ap pran yon prim oubyen m ap pran yon meday, yon bagay tou sa. Donk video jodi an m pral moutre nou divès bagay m fè jodi a sèlman ki se anpil bagay lè m vin nan otèl la lè m tcheke lè m al dèyè lè m fè yo pote malèt mwen pou mwen nan chanm nan and m ap fè yon room tour pou nou e m kwè room tour lan ap soti nan vlog 2 a kisa ankò e te gen. dine jodi an, dine de byenvni, ki sa ankò? Nou fè pil tan soti de kapital ale Punta Cana e nan otèl la ki se Grand Bavalo Princess. Se sa. Donk, donk se yon opòtinite ki gran ke l ye paske ap gen gran prim 10,000 dola pou moun ki, ki pi, ki pi bon nan domèn nan, oubyen li ka chanje l an machin, ap gen bous angle, plizyè lòt bous ankò. Anplis de sa, ap gen 3 gran mak ki ap vin rekrite jèn mannken, ki se Gucci, Prada avèk. Gucci, Prada And M pa vle bay manti, m pa sonje twazyèm nan. Li te nan bouch yo talè a, m te fè yon lòt entwo m te di l, but m pa sonje l. Donk 3 gran mark sa yo. La kounye a m pral retire makiyaj la, m ap fè yon videyo kote m ap retire makiyaj la aprè sa. Lè m soti nan casting epi bagay mezire rad la, m ap fè videyo routine e aswè m pou nou kote m ap fè kafe a. Bye! Oh epi sorry guys so video se vlogmas ke map fè donk se plizyè video nan pandan tout 2 semèn kap swiv yo la nap jwenn video chak jou ki jiskaskem rive a 25 desanm ka gen ti bagay ki pase ki fèm pa rive poste chak jou but M ap fè tout mwayen posib mwen pou pandan 7 jou ke m nan otèl la, m poste chak jou dja ke m ap gen entènèt, epi m ap gen bèl imaj, tout sa. But, pou le moman, e sa m ap fè. Donk, Vlogmas jiska 25 desanm. Epi tou, prepare nou. Epi demen si Yo retou m kwè ke map fè yon room tou. M te fè video room tou lan deja but m pa kwè map lage l lan vlogmas 1 an, m kwè e nan 2 a map lage l paske m tèlman genyen video poum te nan bagay m fè jodi yo poum lage ke m pa kwè map ka mete l nan video jodi a. A demen. Toutoutoutou Men kòman m abiye pou premye jou a ete sware an blèd te ye pou dine byen ve nu an donk e ladan m soti la. Donk m pral retire rad la sou mwen m pat vle fòm pat fè yon ti bout video avèl kote m montre noul la pou le moman anmwey si m ka ahh son sandal mare nan pye m mete paske e bay casting kap regle donk e yo te voye nou chanje talon yo pou nou pa twò fatige pou nou ka chanje rad pi fasil tou men map fè foto m gen lòt foto yo nap wè ke m avèk talon. Argente, ki parèt blan nan foto yo, e ki se jan m te abiye a. Donk e konsa m te abiye avèk wòb sa ki fann nan do, men bèl ti dèyè, epi talon ok m ap montre nou. N ap pale aprè guys ok. Love y'all.

Janm pede fèl koupe koupe epi kamera kap pede tonbe a mpa konnen si si map arive byen montel oubyen si map arive byen fèl but mta swete sa paske mpap gen tan poum fè intro ankò sof si e lèm ta rive lakay mwen 7 jou a ta fin pase mbay paske pou e paske jodia ete premye jou pat gen defile se te e dine ak te genyen kèk kèk ti lòt reyinyon ki te pou fèt epi e radyo nou pral mezire a pou kounya but pou rès 6 jou a map prèske paka Fany, Jack e m gentan bral pran tan pou m filme pou nou pou m te ka fè vlog mas yo, si m al pran tan ankò pou m ap fè pil pil pil pil pil bagay m pap kapab. Donk si entwo sa pa bon m pa rive poste l m ap m ap fon dezyèm ankò sou telefòn mwen m a mete yo youn youn nan lòt just pou entwo a ka byen pase. So mèsi! Ale nou wale a koze rad nou wale mezire m pap ka rete avèk makiyaj paske la bouy e e rad yo ka gate e de pou gate rad la e peye pou peye nou pa gen la e pa la jen nou pa gen pou sa nou rad sa yo rad stilif sa yo vou an pil kòb san kote si e bay ou bay li yo ka ogmante pri a sou ou dok evite. Yn aprè sa lèm pral dòmi map moutre nou woutin kafe m fè pou m al dòmi men zanmim ki cho konsa dominikèn nou pral desann la kounya avan sa map pran video kote map makiye sa se braslè chanm nan e mwen ki responsab chanm nan epi tou anyen. Selman sa wi. M te m te vle fè yon intro. E pou sa m fè video a but jan m pede fè l koupe koupe. M si si mako sa. I ah e sorry e nan ou e gen casting nou vin nou vin chanje nou vin chanje rad sou nou e sa fè m te vle tou fè ayayay sorry e sa fè m te vle tou fè ay. Ok e sak fèm deside tou fè video a kounya paske e m pral demakiyem paske pral gen kasting m pap ka e fè kasting nan avèk makiyaj la ni tou ap gen kòman yo di sa an kreyòl nap gen pou n mezire rad nap gen pou ay m pa konn kòman pou m ta di l. An kreyòl. Mezire rad, konsa, n ap pral mezire rad pou stilis m gentan genyen ke m ap defile yo, ki gen rad ki disponib pou yo te ka wè ke si rad yo genyen nan moman yo si yo soti. Jodi an, nou pa t twò fò, nou fè, but pa two two two two. Jodi an lè n te rive a e te, nou te fè yon pil tan nan machin, nou konnen e de kapital pou m rive Punta Cana, aprè sa nou, lè nou rive pou m tcheke malèt, pou yo ban m chanm e mwen k responsab chanm nan donke mwen k te oblije al siyen kontra, tou sa. N. E. Apre sa nou ale nan yon dine byenvni ke yo te fè pou nou. La kounye a m kouri fè netwaye pou m te ka retire makiyaj nan figi m. Paske m te dwe fè l depi m maten men m tèlman te okipe pandan jounen e kounye a m fè l. M pral retire.